Èske w konn tande pale de yon bous ki rele Bourse d'exonération partielle des droits de scolarité? M sur ke w wè sa anpil sou entènèt la kote anpil moun ap pataje y ap di Université d'Ottawa bay bous sa oswa gen lòt Université Canada ki bay bous sa. Jodi a, nan yon ti videyo tou kout, m pral pale w de kisa bous sa ye. Bonjou tout moun, non pa m se Maestro Samy, byenveni sou chèn mwen an, byenveni sou paj Facebook mwen an. E jodia m tounen pou yon video tou kout ki pral pale w de yon bous spesyal ki rele bous degzonerasyon pasyèl de dwa de skolarite. Anvan m kòmanse m ap di w mèsi paske ou like paj mwen, ou abone avèk chèn youtube mwen e m ap pwofite mande w pou w kapab like video a. Bous degzonerasyon pasyèl la se yon bous yo bay pou moun ki pale fransè, moun ki renmen pale fransè, depi w deside vin etidye an fransè, Nan Inivèsite Ottawa ou kapab benefisye de bous sa. M presize pou Inivèsite Ottawa, paske Inivèsite Ottawa se yon inivèsite ki bileng. Donk ou ka vin etidye an anglè, konsa w kapab vin etidye an franse. Donk depi w deside se an franse w ap vin etidye, w ap tou kapab benefisye de bous sa. Eske lòt inivèsite Kanada bay bous sa tou? Wi, yo bay li. M konnen Inivèsite de Monreyal bay li. Depi w nan yon lòt inivèsite Kanada, ou kapab aplike pou li. Men sèl diferans ki genyen, se ke Inivèsite Dotawa li ba w bous sa a otomatik. Depi w enskri, ou fè demand admisyon an, yo reponn ou, yo ba w admisyon an, ou tou jwenn bous sa a. Pandan ke pou lòt inivèsite yo, ou kapab fè demand admisyon an, ou jwenn admisyon an, men se ou menm ki pou al fè demach yo pou kò w, ki pou al nan konsila ayisyen an ki Otawa, ou konprann, pou al fè l, nou konnen kijan peyi nou an ye, tout bagay ki senp yo fè l parèt on big deal. Donk, avantaj ki genyen Inivèsite Ottawa ou jwenn li otomatik. Se sa k fè, m ap ankouraje tout moun ki vle vin etidye isit, ou kapab opte pou Inivèsite d'Ottawa paske pri etid la kapab koute w mwens kòb lontan pa rapò avèk lòt yo, pa paske Inivèsite d'Ottawa an swa, etid yo koute mwen chè, men se pa rapò avèk bous sa a, w ap jwenn yon gwo soulajman sou pri yo. Ke w deside vin fè yon metriz isit, Ke w deside vin fè yon etid lisans, ou kapab benefisye de bous sa. Si w deside vin fè doktora, w ap benefisye de yon bous ki sanble avèk sa men l pa rele menm jan, li rele Bourse Doctorale Internationale. Ki kritè, ki kondisyon pou w kapab benefisye de bous sa? Pou w kapab benefisye de bous sa ou dwe enskri nan yon pwogram detid an fransè. Epi, lè yo fin aksepte w nan inivèsite a, ou dwe enskri nan omwen 3 kou an fransè ki ekivo a. 9 kredi. Si n pa konprann kisa kredi a, m ka fè yon ti videyo sou sa, n a ekri l nan kòmantè pou m kapab eksplike nou. Men nou mèt just di tèt nou nou dwe enskri nan 3 kou. Osnon, ou kapab enskri nan yon pwogram ki bay, ki san anglè, son pwogram anglè, men ki ofri yon rejim dimersyon an franse ladan. Rejim d'imersyon an franse a salye menm si li pa konsène nou, se kòm si si se te angle ou pale epi ou deside vini vin etidye nan Inivèsite Ottawa, ou ka enskri nan yon pwogram an angle men yo bay pwogram sa an franse, yo bay rejim d'imersyon an franse ladan. Donk se kòm si premye lang ou se angle men ou deside etidye an franse ou kapab benefisye de bous sa. Ki valè bous egzonerasyon pasyèl la ye? Sa vle di ki kantite kòb y ap ba ou pou li? Si w vin, si w anvi rantre nan lekòl jesyon de tèl fè, lekòl jesyon de tèl fè se lekòl ki gen kesyon jesyon, syans kontab eksetera, administrasyon, se nan lekòl sa w pral jwenn li, y ap ba ou 17 mil dola. pa trimès. Y ap ba ou 17 mil dola pa trimès. Sa vle di 17 mil pa 2, nou wè ki sa l ap ban nou pou ane a, nou wè ki kantite kòb n ap jwenn. Si w enskri nan Fakilte Deza, Fakilte Ledikasyon oswa Fakilte de Syans Sosyal, pou tout pwogram yo, w ap jwenn 13 mil 500 dola pa trimès ki ekivo a 27 mil dola. par ane. Si w nan fakilte dwa, seksyon de Common Law, tout pwogram yo enkli dwa kanadyen, ou ka jwenn jiska 21 mil dola. 21 mil dola, se pa jiska 21 mil. W ap jwenn 21 mil dola. Si w nan fakilte dwa, seksyon dwa sivil, w ap jwenn 11 mil dola par ane, epi gen lòt pwogram yo, w ap jwenn 13 mil 500 dola. Si w nan fakilte jeni, w ap jwenn 19 mil dola pa ane, fakilte de medsin 13 mil 500 dola pa ane, fakilte dè syans ou kapab jwenn 19 mil dola pa ane si w nan pwogram byochimi avèk jeni chimik oswa nan pwogram fizik e jeni elektrik. Si w nan lòt pwogram ki nan fakilte dè syans ou kapab jwenn 13 mil 500 dola pa trimèst. Si w nan fakilte dè syans de la sante ou kapab jwenn 13 mil 500 dola pa trimèst. Pou ane a l ap vin koute w 27 mil dola. Kounye a, sa k enpòtan se pa sèlman konn konbyen kòb bous la ye, ki valè bous la ye, se konnen konbyen kòb ou gen pou peye apre. Se egzakteman sa m pral montre nou ki jan pou nou gen yon ide pou n ka fè yon estimasyon sou kantite kòb ane lekòl ou ka koute w. Swiv ti tutoriel sa a epi wap kapab wè. Sa nou dwe konnen, Nou ka pase atravè Google pou n jwenn tout bagay. M ka pase sou sit inivèsite a avè nou, men map pase sou Google pou ka fasilite n. Nou pral sou Google, m gentan sou Google la, epi nap ekri U Ottawa Droit de scolarité. Men li. Lè n fin klike sou li, sou premye sa nou jwenn ki montre ekri Calculateur des droits etc. Nap klike sou sa. Lè n fin klike sou li n ap desann paj la. Sa nou dwe konnen, nou pap vrèman konn pri lekòl la a san pou san, se jis yon estimasyon, paske chak ane gen ti amelyorasyon ki fèt sou kòb w ap gen pou peye a. Men n ap pran yon estimasyon pou ane 2021, 2022. Nou kapab desann paj la pou n kapab li rès enfòmasyon yo si nou vle. Y ap bon pou nou.

Quel est votre statut de citoyenneté canadienne? Wap klike wap chwazi Étudiant international étranger. Aprè sa wap koche sa paske je crois être admissible à l'exonération partielle des droits de scolarité. Wap di wi paske se pri aprè exonération yap ba ou. Epi wap fè suivant. Ya yap mande w ki diplòm ou anvi pran. Si se ton metriz wap klike sou metriz, si se ton bakaloreya wap klike sou bakaloreya. Bakaloreya se li menm ki lisans Ayiti a. Lè n fini, y ap mande w ki disiplin ki enterese w. Pa egzanp, n ap chwazi selon fakilte a. Yon moun ki anvi vin nan syans komèsyal, se ladan l n ap jwenn tout bagay jesyon, syans kontab, eksetera. Se syans komèsyal pou n chwazi paske sik detid la se katran, men de premyè ane yo se ane preparatwa tout moun ansanm epi se nan twazyèm ane a w ap ka chwazi. Ou di syans komèsyal. Epi pou kel trimestre voulez vous connaitre les droits? Dwa se kòm se la kantite kòb wap gen pou peye. Nap di ou nou vle konnenl pou trimès otòn, septanb a desanm, osnon n ka pranl pou 2 trimès yo tou, trimès ivè, janvye a avril. Nap pranl pou yonn, wap jis miltipliyel par 2. Ok. Quand avez-vous commencé vos études à l'université d'Ottawa? avan septanm 2021 oswa an septanm 2021 ou apre. N ap di an septanm 2021 ou apre. Epi nou fè estime. Yo pral ban nou kòb la. Nou wè? Pou yon moun k ap vin nan lekòl jesyon Telfair, ki pral nan bagay syans kontab, jesyon, bagay sa yo, sesyon lekòl la, l ap koute w 6 mil, s on estimasyon, sonje m di nou sa, l ap koute nou 6 mil 148 dola pwen 44 dola kanadyen. Yo ban nou detay yo, bous egzonerasyon pasyèl la se 17 mil dola, trimès la ta sipoze koute w 22 mil dola, 22 mil 189 dola pwen 75 dola kanadyen, sa vle di pou sesyon septanb rive pou desanb, li ta dwe koute w kòb sa. Men kòm yo ba w yon bous 17 mil dola, yo retire l ladan l pou ou, ki vin. N ap fè kontwòl la pou n wè konbyen n ap peye. Epi upa se kant pou pran bis, tren eksetera yo tou ba ou l ladan l. Sèvis etidyan n ap li tout sa yo ki sa yo ban nou. Tout lòt ti kòb n ap peye apa. Peye, peye, peye, peye. Ki fè ke trimès lekòl la ka vin koute w 6148 dola pwen 44 dola kanadyen. Kounye a ou menm w ap jis miltipliye sa pa 2 pou l kapab ba ou pri ane lekòl la. Pa egzanp si w vle gade pou yon lòt bagay. Ou moun ki anvi vini nan psikoloji. Nou pran psikoloji, nou pran premye trimès, nou fè suivan, ki a nou komanse m di septanm 2021 ou apre, epi wap klike sou estime. Nou wè ki diferans sa, ou moun kap vin nan psikoloji, Semès lekòl la, l ap koute w mwens kòb ke yon moun ki pral nan kesyon jesyon eksetera. Se sa k fè m toujou di nou, lè n ap poze m kesyon n ap di m ki pri lekòl la, ki pri lekòl la, pa gen yon pri fiks. Selon de pwogram ou pran an, pri a kapab yon jan. E fò m di nou. M ap fè lòt videyo pou nou pou m kapab eksplike nou pi byen. Kounye a, m espere ke nou gen yon ide de kantite kòb ane lekòl ou kapab koute w, kantite kòb sesyon yon sesyon kapab koute w, e parapò avèk bous ou jwenn nan, w ap wè ki. rès kòb wap genyen pou peye lekòl la. M espere ke nou vrèman konprann sa m di a, sonje kondisyon yo, fòk ou e vin etidye an fransè, fòk ou enskri nan omwen 3 kou an fransè, epi fòk ou kenbe on stati detidyan a tan plen. Sa vle di pa gen bagay pou w di sesyon sa a wap a tan plen, lòt sesyon wap a tan pasyèl, pa gen sa. Mèsi tout moun paske n te gade videyo a. Pa konnen si nou ka wè m antijan fatige. M espere ke n te konprann. M espere m ap jwenn kòmantè ki poze m de kesyon dirèk. Rete branche pou pwochen videyo a ki pral pale de lèt deksplikasyon. M konnen se li menm nou tout ap pran ap tann men m te dwe fè videyo sa pou nou. Sonje like videyo a kounye a, fè sa kounye a. Yes. Merci epi pataje video a pou anpil moun kapab jwenn li pou anpil moun kapab konnen chèn nan anpil moun kap konnen paj Facebook la poun kapab grandi ansanm babay nap wè nan lòt video.